Ami oditè e telespektatè Radyo Planèt X yo, jodi an se jedi 8 jwen 2023, gwo bonswa pou nou tout, m espere ke nou anfòm. Nou sot pase yon bon maten e nou pral pase yon bon moman ansanm deja. Nou konnen se depi l fè lè sa, depi l fè dezè, se emisyon pa w la, Planèt Spò, ki toujou rive lakay ou avèk zanmi pa w, Wadson Pierre, sirinome Wood. E se yon plezi pou n rantre lakay ou jodi an. N ap pwofite salye tout moun ki branche radyo a. swa sou 95 pwen 9 lan oubyen atravè www.radioplanetxhaiti.net ebyen nou salye ou nap salye yon moun tankou Bednerta Dominique li menm ki se zanmi pa nou afè pa nou ki toujou fè nou sin ke li toujou anba live yo e poukwa pa Damarco nou salye tout moun tout moun boukan kare Beladè. Tout moun ba reji miwo 1 miwo 2 la gwas nap salye tout moun kachiman yo tout moun mirbalè laskawbas boukan kare hinche nou salye w kelke swa kote ou menm ou branche radyo a ebyen nou salye w nou pral trè kontan Pou n pase yon bon moman avè w. Ou konprann? E jodi an la a, nou gen anpil anpil enfòmasyon e nou pral pataje ansanm avèk ou, sitou alchèl entènasyonal. Nou konnen kòman sa ap boulvèse avèk kesyon mache transfè Lyonel Andrès Messi k ap fè anpil pale de li nan minit ke n ap pale la. Ebyen, e alechèl lokal nou pa gen. Twòp enfòmasyon ken pral ba ou alechèl nasyonal nou pral pale de grenadjè yo yo menm kap rasanble di kote de florid nou pral pale de dikens nazon li menm ki te jwe pou cska sofia nou pral pale de stiven saba li menm ki konvoke pou al jwe pou ekip nasyonal la menm si violèt yo menm ki pap jwe nan moman ke nap pale la nou pral pale de mesye sa Nou te di sa deja, Duckens Nazon kap kraze chanpyona sa ki se nan peyi li menm ki jiska prezan se nan peyi Bulgari mesye an li menm kap make anpil anpil gòl nan chanpyona sa. A lechèl entènasyonal nou pral pale de Paris Saint Germain ki fon pèt la, yo fon gwo pèt nan minit ke nap pale la. Nou pral pale de yon potansyèl e yon posibilite retou de Neymar Junior anndan ekip FC Barcelone la kisa sa vle di. Nou pral pale osi de psg avèk Marcus Thuram e se enfòmasyon sa yo avèk anpil lòt de tenis nou pral pale de Novak Djokovic nap obsève poz la epi lèn retounen nou pral kapab devlope pwen sa yo ak anpil lòt pou ou nan jounal la pou jodi a.

E la nou retounen apre kout poz lan pou n kapab kontinye avèk enfòmasyon yo swa alechèl nasyonal E poukwa pa a lechèl entènasyonal mezanmi. Bon, chanpyona ayisyen an nou konnen depi kilè sa kanpe li menm? Depi kilè chanpyona a li menm li kanpe ebyen ki poko kapab reprann li men sa pa anpeche ke Violette Athletic Club li menm ki te al patisipe nan tounwa ki sot òganize ki se Lig dè chanpyon de la Concacaf men menm si gen yon nòt ki soti ki fè Konnen ke depi pa gen chanpyona ebyen moun sa yo yo menm sa k rele foutbòl lan nou pap ka patisipe ladan l ankò. Bon sa vrèman vrèman parèt dwòl ou konprann sa vrèman vrèman vrèman rive nan yon sitiyasyon pase mwen menm lè map reflechi m pa ka konprann sa kap pase seryezman M pap mwen m pap janm ka konprann. Bon, nou nou nou nou pat janm gen foutbòl, nou te vin rive yon moman menm lè pa gen foutbòl men nou te gen klèb yo kanmenm yo Violette e pli presizeman kap ki tap evolye e di kote de Sendomeng epi k al jwe lig dè chanpyon. Bon, yon nòt soti nou pap ka al jwe l ankò. Bon, sèt fwasi Sa resi trop hein Sa resi trop pou nou Antouka mesye bay peyi a yon chans Libere peyi a paske nou bezwen fè foutbòl lan nou bezwen foutbòl lan mache paske se sa anpil moun ap tann Ou konprann? Bon, kounya la, pa gen foutbòl an Ayiti. Lè nou bezwen U 15, nou pral sèlman leve yon bon maten, nou chaje timoun ki konn jwe andeyò, timoun ki konn distrè yo devan kòman nan sant Gymnasium Vincent? Oubyen nou pral Channmas, nou pral nan Pak Gérard Christophe? Vin al pran detwa moun, detwa timoun nou wè k ka distrè yo, ki ka bloke yon balon oubyen ki ka fè yon pas, oubyen ki ka fè detwa trib. Epi trè rapid nou pran yo, nou fè viza pou yo. Epi nou voye yo aletranje. Pafwa nou konn menm pa ka jwenn viza. Pase seleksyon an sot pa al jwe la pou pwoblèm viza. Nou konn menm pa ka jwenn viza. Sa vle di, se yon bagay, kidonk, nou pa konn kot sa ap rive. Konprann? Kesyon pwoblèm peyi sa, nou pa konn kote l ap rive. Imajine w, yon seleksyon pral jwe, sof Steven Saba, ki se jwè vyolèt, k ap jwe pou seleksyon. Pandansetan, ki pa menm Ayiti. Èske Violette Ayiti? Non, Violette pa Ayiti. Violette pa ann Ayiti. Violette se an Repiblik Dominikèn ke l ye. Y ap resevwa match an Repiblik Dominikèn. Y ap deplase pou y al jwe kont yon ekip. Se an Repiblik Dominikèn yo pran vòl. Kidonk, èske m ka konsidere sa a kòm yon ekip ayisyèn? Non. M pa ka konsidere sa a kòm yon ekip. M pa ka konsidere Violette kòm yon ekip ayisyèn. Antouka, Romain Molina pran kondane piske l ap defann Yves Dadou Jamba. Lafrans, Lafrans li menm, Fransè yo men yo mete l, yo kondane l, ou konprann, aprè deklarasyon plizyè demwazèl yo te fè kwè ke mesye sa Yves Dadou Jamba l ap swa koutize yo oubyen vle antre nan relasyon seksyèl avè yo.

Pase Romain Molina. Ou konprann? Ti medam yo, menm lè y ap jwe pou seleksyon an tou, y ap toujou sibi aksyon, aks sa yo. Ou konprann? Y ap toujou gen pwoblèm sa a nan seleksyon an. Demen si Dye vle, w ap tande manman pitit sa a ap di, e menm lè pitit li an te fò nan yon nivo, l ap l ap jwe foutbòl wi, men l pap kite l jwe pou seleksyon an, pou moun k ap nan tèt seleksyon an. Anben. Antouka, si pa gen foutbòl, nou pa gen ni dwa vrèman pou nou pral jwe aletranje. Kot n ap jwe? Bon, nou pa gen chanpyona. Nou ka sèlman konsa, si chak ane nou pral jwe Lig dè Chanpyon de la Concacaf, san ke nou pa patisipe, nou pa gen oken chanpyona k ap òganize nan minit ke n ap pale la, jiskaprezan. Chak ane, nou pral patisipe epi nou fè yon dizèn de moun mawon. Konprann? On dizèn de moun rete Meksik, yo pa retounen. On dizèn de moun y al jwe Ozetazini, epi on kantite rete yo pa vini. Y al jwe Kanada menmman parèyman. Bon, menm lè yo te bon. M garanti nou m pa t ap tounen tou non. Ou konprann? Se sitiyasyon peyi a. Men, sa ke m ap di nou, jwè yo ki mawon yo, yo pa fotif. Ou konprann? Yo pa fautif. M pa, alò, kanmenm a di pou san, yo kapab fè yon erè, piske lè w ap pwoteje koulè w, il sifi ke ou rasire w ke w ap pwoteje l. Men, Leta, li pa ba yo ankadreman. Premyèman, y ap viv nan yon peyi ki pa gen chanpyona. Ki sa l ap itil yo? Ret la, klèb lan ka toujou di ke l ap peye yo. Peye yo mil dola, de mil dola pa an. Ki sa l ka fè pou yo? 100 mil goud pa an. Kisa l kisa l ka fè pou yo? Yo gen madanm, yo gen pitit, yo gen fanmi pou yo okipe. Antouka, e nou te jis vle fè yon ti pale de kesyon e sa k ap travèse peyi an piske yon seleksyon pral jwe, w ap jwenn yon sèl jwè k ap jwe ann Ayiti, alò m p ap di ann Ayiti, k ap jwe nan yon klèb ayisyen e ki pa ann Ayiti. Antouka mesye eseye gade sa pou n wè kòman nou ka Frantz Maslin kòman nou kapab eseye korije kay nou pou n kapab rann peyi a libere pou n kapab eseye konprann kòman peyi a li menm yo kapab eseye fè foutbòl puiske foutbòl la se sèl eksplwa pou mwen menm ki kapab ede yon peyi Avanse. Dominique Bednairta ki se afè pa nou, zanmi pa nou ki fè nou sin ke li la, li anba live lan e konprann. E moun nou. Ou konprann? Ou nou. Fòk nou fòk nou salye l. Ou konprann? Ou konprann pa salye l la. M konnen gen moun ki ki pral ki pral ki pral fè tripòt. M ap m ap veye nou tande. Antouka, Bednairta, Dominique ansanm avèk sè w e Bednaire lan, Dominique Richland, afè pa nou, zanmi pa nou. Nou salye nou tout depi kote m depi mirebalè lòt bò latèm ebyen nou salye w nap demare enfòmasyon yo konsa nou prale alechèl nasyonal pou n pale de e grenadyè yo yo menm e sa ki an florid sa ki a miyami kote yap reyini e a lòs anjelès pou ke yal prepare

E Duc Lacroix epi gen Carl Fred Sainté e Steven Saba yo menm ki gentan rive du kote de Florid pou al akonpanye staff lan avèk mesye sa ki se Gabriel Galderon Pellegrino Arjanten dorijin Espanyòl la li menm k ap dirije ekip sa ki pral akwoche premye match li fas a Inter Miami. e nan peyi usa antouka moun sa yo yo menm ki gentan rantre ki gentan rive la pou al pote koulè seleksyon an nap gade la genyen mesye sa ki se Jimmy Ben Alexis ki gentan akonpanye kotch lan yap fè foto konprann yap pran plezi yo konprann fòk yo pran plezi yo tou yo rive sou sòl la la jiska prezan Y ap eseye pou yo wè kòman yo ta kapab al defye ekip Inter Miami an men se yon match amikal, yon match zanmitay. Mèkredi Mèkredi ki te 7 Jwen an CSKA Sofia li menm li t ap jwe fas a Levski Sofia se an Bulgari ebyen Duckens Nazon ki te a la wotè pou match sa ebyen mesye an li menm ki travay

Pou ekip li, ebyen le natif du Cap Haïtien Grenadyen lan li menm ki deja make pou CSKA Sofia, mesye a li menm ki toujou desizif, n ap pale de Duckens Nazon Mesye an li menm k ap make gòl seryezman e ki deja make 18 gòl, li te a 17, li pase a 18, ebyen Grenadye an li menm k ap ki rete nan lis meyè jwè pou ekip CSKA Sofia. E mesye an tou k ap fè yon bèl sezon, ou konprann, k ap fè yon bèl sezon avèk ekip CSKA. Sofia nou espere ke CSKA Sofia li menm li kapab kalifye pou Lig dè Chanpyon sezon kap vini puiske li pral jwe baraj nou espere ke l kalifye pou Lig dè Chanpyon e konsa nan ka wè e mesye sa Duckens Nazon li menm ki pral jwe Lig dè Chanpyon e poukwa pa nan mache transfè a ke yon klèb achte l Newcastle Chelsea bezwen bon nèf la ou konprann Duckens Nazon kapab ede Chelsea kon bon klèb voye je sou mesye an. Konprann fan dpi ou jwè sa yo. M tap byen renmen wè yon jwè ayisyen kap jwe nan premyè divizyon swa an Frans, an Angletè e poukwa pa an Espay, Litali e an Almay. Nap kontinye avèk enfòmasyon yo, ebyen genyen Danley Jean Jacques la, mesye an li menm. ki gen yon lyen kote ou kapab al vote li pou l kapab ranpòte pri Grenade de la Saison, rekonpans meyè jwè pou FC Metz diran sezon 2022-2023, ebyen ou menm wap kapab al vote l sou Universel Sport Haiti, ebyen. Ou kapab moute tou sou sit FC Metz lan, se FCMETZ, epi wap jwenn li, kote ou kapab al eseye jwenn mesye yan pou kapab vote l pou l kapab ranpòte, menm jan wap fè l pou Daymel Chi Dael Dumornay ou kapab fèl pou Danley Jean Jacques ki se entènasyonal ayisyen an li menm kap jwe nan FC Metz an de 2 nan lakou fransèz li menm ki poko konnen eske yap moute an premyè divizyon oubyen eske yap rete an twazyèm an dezyèm divizyon oubyen eske yap moute an premyè Divizyon ebyen ou kapab al pote l tou sou https de pwen tirè tin yurl pwen com epi slash ou konprann se sou sa yo ou menm ou kapab a moute pou al vote mesye sa ki se Danley Jean Jacques epi w ap jwenn li via paj Facebook mwen an depi w klike sou Pierre Watson Wap jwenn lyen sa pou kapab al vote mesye sa nap pale de Danley Jean Jacques. Se la nap mete fen avèk enfòmasyon yo a lechèl nasyonal. Nap obsève poz lan epi lèn retounen nap kapab ale lòt bò dlo.

E la nou retounen apre kout poz lan pou n kapab kontinye avèk enfòmasyon yo, men sèt fwa si se pral lòt bò dlo a lechèl entènasyonal. Nou konnen kòman bagay la li menm li ye. N ap salye yon moun tankou Dominique Bednaire ta. Nou resalye w ankò. Ou konprann? Ou pa ka fè jalou pou sa. Ou konprann? Kot Bosò ap fè jalou a? Nou resalye w ankò. Epi, pwen ba. E n ap salye DG pa nou ki se Gamaël Laventure, ki se zanmi pa nou, DG radyo Planet X, se bouton nou bè. E nou osi se mesye sa, li menm ki toujou ap vire bouton Radyo an pou nou. Nou prale avèk enfòmasyon yo alechèl entènasyonal. Zanmi Bareji an ki di m pa janm salye w lan, m pa konnen non. Ou konprann? Antouka, m salye tout moun Bareji. M salye tout moun Bareji. Si yon moun bezwen, ou kapab ekri m sou nimewo radyo a. Ok? Pa ekri m sou nimewo pa m nan. M toujou ap di sa. Ekri m sou 33 88 88 65 ok se sou nimewo sa ou kapab ekri m pa ekri m sou nimewo m nan ok mesi se konpri tout moun konprann ase avan yè nou kanpe pou nou bloke telefòn mwen kite m fè emisyon an souple mezanmi bon m gade sa m gade sa wi kite m fè emisyon an nou kapab ekri m sou. 33 88 88 65 oubyen al sou Facebook ekri m anba live la. N ap kòmanse avèk enfòmasyon yo alechèl entènasyonal avèk Paris Saint Germain mèdam mèsye avan ki te pèdi 1 demi milyon. Ebyen, nan minit ke n ap pale la, nan mwens ke 8 jou, Arjantin, nan Arjantin, bon nan ki Arjantin menm? Antouka, se yon Arjanten ki kite ekip la, e sa k, e sa k fè Arjantin nan tèt mwen an, men e pa de Arjantin n t ap pale. Arjantin etye kò w la. Ann tann koup Gold Cup la. Ann tann Gold Cup la. Dela Janti. Paris Saint Germain yo menm apre Arjanten sa fin kite ekip lan nap pale de Lionel Andres Messi Cuccittini dit La Pulga ebyen mesye sa apre nou konnen depi Cristiano yon kote depi Messi yon kote imedyatman moun sa yo yo bay vag ebyen Ou gen pou pèdi moun tankou loko. Pase m sonje Cristiano Ronaldo te sèlman retire yon koka kola son tab, li sèlman mete l anba tab la, l mete yon po dlo, sa w tande a koka kola a pèdi anviwon 1 milyon de dola. Ou konprann? Ebyen la a se tou pa Lionel Andrès Messi. Lionel Andrès Messi sèlman kite Paris Saint Germain, li sèlman anonse depar li Paris Saint Germain pèdi 1 demi milyon de moun sou kont Instagram ni sèlman. Sa di, Facebook pa ladann, sou Instagram sèlman, yo pèdi 1 milyon demi moun. 1 milyon, 1 demi milyon. Ok? Ebyen, soti yè pou rive jodi an, li arive avèk 2.5 milyon de moun sou kont Instagram yo, kote ke yo menm, yo pèdi nan pale de Paris Saint Germain kont TikTok pa ladann Facebook pa ladann Yahoo pa ladann ok aprèm te bay pou Yahoo a enben menm kantite pou Yahoo lte avan yè se menm kantite lte sou tik sou Facebook e Instagram alò enben nan minit ke nap pale la Instagram yo pèdi e 2 milyon de view konprann abòne yo pèdi sou Instagram antouka Y ap pèdi moun. Konprann? Pandan ke y ap pèdi, Inter Miami li menm, li pase avèk yon afè de 3 pwen 6 milyon dabòne sou Instagram. Ok? Sou Instagram, e Inter Miami ki pase avèk 3 pwen 5 milyon abòne sou Instagram avèk larive de Lionel Andres

M pa bezwen di kote l ye. Tout moun gentan wè kote Lionel Andrés Messi li menm li kanpe. N ap vini avèk enfòmasyon sa pou n ka pale de plis de Lionel Andrés Messi. Lòt enfòmasyon genyen Neymar li menm aprè ke Lionel Andrés Messi fin deside pa siyen avèk ekip FC Barcelone nan li prefere ale anndan Inter Miami. Ebyen genyen la Xavi. ki li menm ki ap gade sou rezo sosyo yo kote Neymar, jwè brezilyen an, aktyèl jwè Paris Saint Germain ki aje de 31 an, ebyen li fè kwè ke li manifeste volonte pou ke li ta retounen anndan ekip FC Barcelone nan, e si n ka gade enfòmasyon sa pou kote Neymar li menm li fè kwè ke li prè pou l bese salè li pou ta vini anndan ekip FC Barcelone nan. Nou konnen Neymar ki te kite Barcelone depi an 2017 pou yon afè de 222 milyon D'euro. Bon, se gwo koze. Ou konprann? Se gwo koze. Jiska prezan la, e Paris Saint-Germain ki di ke pou Barcelone ta jwenn sèvis Neymar Junior, fòk li ta e mete yon afè 200 milyon dewo sou tab la pou l jwenn sèvis Neymar. Fòk yo se konsa pou yo ta pale avèk Luis Campos. Ebyen, si sa ap vanse, gen Barcelone yo menm ki ta al eseye. Ebyen, ki sa Barcelone di? Barcelone di, yo pa gen pwoblèm pou yo eseye jwenn sèvis Neymar Junior, a kondisyon y ap prete yo. Yap prete pou Paris Saint Germain prete Neymar avèk Barcelone pou 22 milyon d'euro avèk yon yon option d'achat obligatoire 120 160 milyon d'euro aprè 2 sezon sou fòm de prè. Ok Neymar poul vini anndan Barcelone sou fòm de prè pou 2 sezon avèk yon option d'achat obligatoire ki evalye avèk 160 milyon. Dero antouka nap rete tann poun wè kòman sa li menm lap pase menm si Xavi ki fè kwè ke Neymar li menm li pa rantre nan plan yo bon pa konn sak pase Xavi te jwe avèk Neymar si tout fwa l pa renmen jwè lan li gen yon rezon ki fè ke li pa renmen antouka Xavi ki fè konnen ke Jiska antrenè katalan ki asire ke milye ofansif psg a, nap pale de Neymar Junior Santos Da Silva, li menm ki pa rantre nan plan yo, e sitou pou rekritman Xavi ki pa tonbe amoure mesye sa, nap pale de Neymar Junior. Neymar tou pa gen twòp bagay pou regle ankò. Neymar pa gen twòp bagay ke li pa al regle ankò. Neymar fini nan Brezil pratikman, Neymar fi yo pa yo pa seleksyone l pou al jwe pou Brezil menm si li se pa yon gran konpetisyon, nan yon gran konpetisyon yo pap fasil pa seleksyone Neymar. Konprann? Pou Paris Saint Germain yap mete l deyò la tankou tankou sa m pa konnen menm si fanatik Paris Saint Germain yo se konsa yo ye konprann paske yo te kouri dèyè Lionel Andrés Messi nan moman ke nap pale la se kou pa Neymar Junior ebyen gen menm si Newcastle dèyè Neymar, United e poukwa pa Chelsea yo menm ki dèyè mesye sa men mesye an fè konnen ke l ta byen renmen tounen anndan ekip FC Barcelone nan. Lòt enfòmasyon toujou nou pral pale de Marcus Thuram li menm k ap echanje mo ansanm avèk ekip Paris Saint Germain an pou ta kapab al jwe anndan ekip sa si n ta jwenn enfòmasyon depi yè kote Kylian Mbappé li menm li t ap eseye Konvenk mesye sa pou al jwe anndan Paris Saint Germain menm san menm jan l te konvenk Marco Asensio pou al jwe anndan ekip sa ebyen Marcus Thuram la li menm ki antre an konvèsasyon osi avèk l'Inter de Milan e Milan AC e jiska prezan la pou ta konnen èske li prale anndan Milan AC oubyen Inter de Milan nap pale de Marcus Thuram mesye sa li menm ki

2000. Lòt enfòmasyon toujou a lechèl entènasyonal, nou pral pale de gen mesye sa a ki se Raphael Guerreiro, li menm ansyen jwè Borussia Dortmund nan, li menm ki jwenn yon akò la, yon akò vèbal avèk klèb sa a ki se Bayern de Munich pou yon kontra de 3 zan jiskan jen 2025, egzamen medikal yo, oubyen sinyati ofisyèl mesye an, li menm ki ta dwe fèt semèn k ap vini la anndan ekip Bayern de Munich lan. N ap rete tann pou n wè kòman sa li menm li ka p kontinye pou mesye sa. N ap pale de Raphael Guerreiro, le Pòtigè toujou, jwè Pòtigal genyen Cristiano.

Misye a di, li te konn sa ta pral konsa an Arabi Saoudit. Ou konprann? Li konn sa ta pral ou, pòt la ta pral ouvri konsa pou lòt jwè yo, piske li pa t janm twonpe. Ou konprann? Li te sur ke vini l an Arabi Saoudit, aprè twazan, se ta pral yon gran chanpyona, yon chanpyona ki ta pral enpòtan nan mond lan, menm jan lòt 5 chanpyona ewopeyen. Ou konprann? Li di, Karim Benzema, se yon jwè. Ki enpòtan Karim la nan moman an e Karim Benzema li menm ki pral fè anpil bagay nan Arabi Saoudit menm jan anpil lòt jwè gen pou vini an Arabi Saoudit. Antouka Cristiano Ronaldo mesye an la li menm ki fè konnen ke ale l an Arabi Saoudit e pat sòt li te sòt ou konprann e pat so ke l te so ou konprann e pa egare l te egare Antouka, n ap rete tann pou n wè kòman sa li menm li pral fini an Arabi Saoudit piske y ap eseye wè la kòman yo ta kapab jwenn plizyè jwè an Ewop pou ta kapab vini nan lig saoudyèn nan. Lòt dosye ankò gen Neymar Junior li menm ki mete mayo Sergio Rico kote l te ye Ozetazini a Miami, e prensipalman kote mesye an li menm li te ansanm avèk basketè sa ki se Jimmy, ebyen Neymar Junior ki te toujou avèk mayo mesye sa, Sergio Rico nou konnen ki te viktim de yon tèrib aksidan cheval, mesye an jiska prezan ki nan swen entansif.

Telman ap fem konprann ayisyen ayisyen ayisyen gon moun ki di Lionel Messi rive nan yon ekip an kenzyèm pozisyon wi Inter Miami se an kenzyèm pozisyon ke liye nan chanpyona a eske Messi pral desann an dezyèm di an twazyèm divizyon an dezyèm divizyon alò avèk Inter Miami antouka mezanmi m pa konnen paske m pa swiv Inter Miami m konn gade l live nan jwèt yo men m pa konn swiv Inter Miami m pa konnen. kisa yap pote eske yap pwodwi yon bèl foutbòl antouka kounye a m pral gade Lionel Messi yon kote m paka pa gade kon moun ki ekri m sou Instagram moun nan di m konsa fò m gade enfòmasyon an byen moun nan di aprè Dibango Messi se premye etranje ki benefisye pwogram Biden nan ki pa fè pati peyi ki konsène de pwogram nan antouka. Mezanmi DG, DG Gamaël moun yo kap bay anpil pwoblèm avèk Lyonel Andrés Messi la. E nap salye tout moun kachiman yo menm ki toujou branche radyo an ki tou moun yo ki toujou e nap salye Nason. Nason ansyen jwè foutbòl. Bon eske l toujou fè jwè foutbòl? Pral gen chanpyona m pral wè si l toujou jwe. Konprann? M pral wè si l toujou jwe. E klasman bitè pou chanpyona a e. Kot Inter Miami ap jwe nan MLS lan? Gen Lil Wayne ki gen 26 gòl. Gon moun kareman ki gentan met Lil Lil Leo Messi a 23. Antouka, mesye, poze nou tande. Poze nou. Poze nou pou n kapab wè kòman sa li menm li pral kapab fini pou jwè an piske w konprann.

46 milyon de dola ke mesye an li menm li pral touche, n ap pale de Lionel Andrés Messi anndan ekip Inter Miami an se pou yon sezon ke mesye an li menm li siyen anndan ekip sa. Ebyen. Selon enfòmasyon ke n genyen, aprè 46 milyon ewo an, ebyen Lionel Andrés Messi, li genyen 30 pousan sou tout dwa de match nan MLS la. Nou konprann? Kesyon tout dwa de match, Messi genyen 30 pousan ladan yo nan MLS la, puiske nou konnen chak ekip Inter Miami pral jwe ap chaje moun nan moman pou tèt mesye sa ki se Lionel Andrés Messi. Ebyen chak match tou, Mesye an lap genyen 30 pousan sou dwa de match. Nou konprann kesa sa vle di dwa de match a vle di se pa bò lakay m tap di nan kòb pòt lan. Ebyen yè te genyen final konferans lig ki tap jwe. Fiorentina ki tap jwe fas a ekip West Ham nan. Ebyen West Ham li menm ki sakre chanpyon sou ekip Fiorentina fòk nou di Milan te gen 3 ekip nan 3 final nan konpetisyon ewopeyen yo. Konprann? Fiorentina a Conference League, AS Roma Europa League, Inter de Milan Ligue des Champions. Roma te pèdi fas a Séville nan Europa League. Fiorentina pèdi nan Conference League. Antouka, n ap rete nan dwen. Sa gentan vle di anpil bagay. Inter de Milan, degaje w, demele w pou pa vin fè sa tou. Konprann? Pou pa vin rann ke ekip, pyès ekip Itali yo, yo menm yo pa ranpòte. Ok konpetisyon Ewopeyèn a raple ke Juventus pral jwe Conference League sezon kap vini. Liverpool pral jwe Europa League. Moun ki te make gen Benrahma ki te make a la 62 zièm minit de je pou West Ham, Bonaventura make 67 zièm minit de je li te jwenn egalizasyon an epi genyen Bowen medam mesye ki ta pral jwenn Dènye grenn gòl la se trè ta nan rankont la, se 90 zyèm minit, minit de je. Mesye sa li menm li ta pral jwenn dezyèm gòl la pou ekip West Ham nan. Ebyen, an tout fen de match, West Ham li menm ki chanpyon sou ekip sa, n ap pale de Fiorentina, ebyen West Ham. Li menm ki ranpòte konpetisyon sa nan pale de Conference League pou twazyèm, dezyèm alò, edisyon an. Dosye transfè gen Bayern Munich li menm la ki prè pou yon echanj de Raphinha selon Gazzetta dello Sport e gen Marca ki anonse l osi. Fabrizio Romano Selon sous sa yo, genyen Bayern li menm ki ta byen renmen jwenn sèvis mesye sa ki se Raphinha, jwè ekip FC Barcelone nan menm si Xavi ki fè konnen ke mesye sa pa pou vann ebyen an ka yon gwos echanj yo kapab toujou eseye lache mesye an men yo te fikse pri mesye an e valè valè machan li ki te evalye avèk yon afè de 90 milyon 2 ro pou mesye sa ke yo ta achte yon afè de 70 70 ou 60 milyon de ro anndan ekip Leeds United la. Antouka, Bayern de Thomas Tuchel yo menm ki se yon gran fan de elye Barcelone nan, yo kapab eseye transfè sa pou kapab fè vini mesye an, etan done ke Barcelone mande 90 milyon ewo, enben yo anvizaje enkli de jwè kòm Béjamin Pavard e lòt mesye sa ki se Davis, Alphonso Davis, ke yo anvizaje enkli nan dyèl sa pou Raphinha, enben pou kapab bese salè lan avèk yon afè de 45 milyon dewo. E plis yon jwè men jiska prezan Barcelone ki pa sa pa ale nan sans li se moun yo vle a se Joshua Kimmich Bayern de Munich ki menm ki pa deside lache mesye sa yon may ebyen Lionel Andres Messi aprè li fin siyen avèk Inter Miami li pale Messi di j'avais évidemment beaucoup envie de revenir au Barça.

li te toujou vle retounen anndan ekip FC Barcelone nan, men yon bagay ki te pase lè li ta prale a, li pa t vle sa pase ankò. Nou konprann sa k fè desten l pa t nan men l, desten l te nan men Barcelone. Lè li ta prale a, li ta ale puiske li pa t kapab si li pa t kapab jwenn salè ke l te vle an, ebyen li te oblije ale. Ebyen Messi li menm an Ewòp ki ranpòte yon afè de 53 Twofe, 43 twofe pou 37 konpetisyon konfondi e m gade enfòmasyon sa a wi. Antouka, Lionel Messi, mesye an li menm k ap fè koze ki nan tòp klasman e moun ki ranpòte plis twofe ansanm avèk mesye sa a ki se. Brezilyen an, n ap pale de Dani Alves. Enben gen prezidan Dalali a, ki se yon klèb an Arabi Saoudit, enben yo plonje ki a Lond la nan minit ke n ap pale a pou negosye avèk Riyad Marèz pou ta kapab fè vini mesye sa nan peyi. Arabi Saoudit nap pale de Riyad Mahrez Aljeryen an kap jwe anndan ekip Manchester City an ki posib pou fè triple an avèk Manchester City ebyen la nan minit ke nap pale a genyen prezidan ekip sa ki se Al Dahli yo menm ki deja a Londres pou ta kapab jwenn fè tout demach pou jwenn sèvis mesye sa nap pale de Riyad, Mahrez, Lòt defo, lòt enfo, alò padon, lòt enfòmasyon anouvo genyen Real Madrid la li menm ki vle finalize transfè Harry Kane nan e Tottenham avan mwad jen an li menm li yo fini ebyen Real Madrid ki prè pou ofri yon avè yon afè de 80 milyon dewo plis bonis Pou mesye sa nap pale de Harry Kane anndan ekip Real de Madrid lan ebyen an rete tann poun wè an rete tann poun wè eske mesye sa li menm li prale an Arabi Saoudit puiske Arabi Saoudit kap mache seryezman si se pou kòb yo gen pou yo pran depi se jwè an Ewop si se pou kòb yo gen pou yo pran depi se jwè yo menm kap jwe an Ewop nan sitou nan 5 chanpyona Ewopeyen yo ke moun plis gade. Pou moun ki mande m konbyen kòb yo te ofri Messi an Arabi Saoudit la, yo te ofri l yon afè de 2 milya dewo pou 2 zan. Ok? Yon afè de 500 milyon ewo pa an. Enben la Pulga ki pat tande sa li prefere ale Ozetazini nan Inter Miami jiska prezan nap rete tann poun wè kisa mesye an li menm li pral fè pou ekip sa jiska prezan nou poko konnen eske mesye an li menm li pral kapab ranpòte trofe men jiska prezan m garanti w se sezon kap vini an mesye an li menm li pral jwe anndan ekip Inter

e poko gen anyen ki di men yo ofri Paris Saint-Germain yon afè de 8 milyon dewo. Enben gen Bayern de Munich la ki pale konsènan e mesye sa nan pale de Benjamin Pavard. E Benjamin Pavard ki vle kite klèb lan e Bayern osi ki vle vann mesye an. Ebyen ekip sa fè konnen e yap lese moun sa ale pou yon afè de 30 milyon dewo. Wap vann sou Bayern 30 milyon dewo. Ou pa bezwen avanse pou kapab jwenn sèvis mesye sa a. N ap pale de Benjamin Pavard anndan ekip Bayern de Munich lan, fransè a ki kotize deja pa Real Madrid, Barcelone, Manchester City e poukwa pa Manchester United e gen plizyè lòt klèb li menm ki enterese pa mesye sa a. N ap pale de Tammy Abraham. Ebyen. Lòt enfòmasyon toujou avèk Se toujou a lechèl entènasyonal gen David De Gea li menm ki resevwa òf la pou ale an Arabi Saoudit. Men sa sa m t ap pale deja an, Arabi Saoudit li menm ki vle pran tout gwo moun yo ebyen nan koup ou kwè li la yo ale e bò kote e mesye sa ki se David de Gea Hispaniola pou yo ta kapab jwenn sèvis Aimé yè fè 4 an jou pou jou, dat pou dat kote Real ta achte Eden Hazard pou yon afè de 400 pou afè de 115 milyon euro rekri sa jiska prezan ki kòman m te ka di sa ki pa ki pa ki pa trè mal pase ou konprann jiska prezan ki pa trè ki pa trè byen pase alò ou konprann jiska prezan ki pa trè byen pase pou mesye sa a ebyen jiskaprezan n ap eseye pou n konprann kòman sa kapab avanse pou mesye sa a n ap pale de David DGA li menm ki toujou e n ap pale de mesye sa a Eden Hazard ki poko konnen èske l ap mete fen nan karyè li oubyen èske li prale nan ekip sa an Arabi Saoudit ki te deja ap eseye konprann ap eseye tante wè kòman yo ta kapab jwenn sèvis mesye sa. Dènye enfòmasyon ki nap genyen pou nou ba ou jodi an e nan dosye foutbòl genyen Al Ahly e Al Shabab yo menm kap eseye pou wè kòman yo ta kapab jwenn sèvis mesye sa nap pale de e. Mesye sa a ki se Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, Pierre-Emerick Aubameyang, mesye sa a li menm k ap jwe anndan ekip Chelsea a, ebyen jiskaprezan la, fòk nou di genyen Al Shaba e Al Sharab yo menm k ap eseye pou wè kòman yo kapab jwenn sèvis mesye sa a, n ap pale de Pierre Emerick Aubameyang ebyen nap kite dosye football poun ale nan dosye tenis ebyen nan minit ke nap pale la genyen match kap jwe nou konnen Djokovic li menm kite jwe deja Djokovic kite jwe Djokovic kalifye pou demi final e nan tounwa Roland Garros ki te komanse depi 22 me kap fini 11 juin kap vini la final la kap jwe ebyen genyen Swiatek kap jwe nan moman ki apen fini la

medam yo, premye a ki te fini, premye sèt la ki te fini 7-7, e dezyèm nan fini 6-5, dezyèm, premye sèt lan ki te fini 6-5, dezyèm nan fini 7-2, e twazyèm nan li menm ki fini 7, ki fini 7-6, e ben Karolina Mouchakova li menm ki jwenn biyè kalifikasyon l pou al jwe la grand final antouka na pretann pou nou wè Novak Djokovic mesye an li menm ki te deja jwenn kalifikasyon ni na prete tann pou nou wè pwiske nou konnen mesye sa ki se Rafael Nadal li menm ki pat kapab patisipe nan konpetisyon sa akoz de blesur li li deja fè 3 jè nan studio radio Planet X, nap obsève yon kout poz e lè ken tounen nap kapab raple w prensipal pwen ken te devlope pou ou nan jounal la pou jodi a. 41 83 77 68 Adrès nou se Rue Saint Charles Belladère Nou nan lokal Radio Planet X Nou anfas legliz Baptiste la Pa bliye wap resevwa kòb ou a an dola paske sevis Mediacash la pi rapid.

Kòman w di l vag konsa? Se sa w panse ou se sa w tande? Ban m ajoute sa pou w tande. Elohim, se tou si laboratwa, farmasi, elektwokardyogram, radyoloji, urjans, polisyon.
Rapidman nou retounen apre poz lan pou n kapab ba ou prensipal pwen ki t ap domine aktyalite an jodi an piske li deja fè 3 zè. Nou pa ka rete ankò fòk nou ale paske depi n te kòmanse fòk nou fini n ap sale tout moun dèryè mòn tout moun kwafè tout moun botonsi monazan afè pa m n ap sale papa m ki se pwovidans pyè a tout mònonk mwen yo mwen salye nou e n ap sale tout moun nan lakou mirbalè prensipalman lòtbò latè m. E Dominique Bednaire ta nou salye w. Men pwen ki te domine aktyalite nan jounal lan pou jodi an. Nou te pale de moun sa yo ka prive e pou al jwe match an fasa Inter Miami e pou seleksyon nasyonal la. E ben gen Duc Lacroix, genyen e mesye sa e Donald Guerrier e plizyè lòt yo menm ki deja arive pou al jwe pou ekip la. Nou te pale osi de Duckens Nazon li menm kap kraze chanpyona Bulgar lan pwiske li deja make 18 gòl. E sitou yè li te make nan viktwa ekip CSKA Sofia fas a Levki Sofia. Ebyen nou te pale toujou a lechèl nasyonal pou nou te fè konnen ke ou kapab al vote mesye sa ki se Danley Jean Jacques swa sou paj Universel Sport Haiti oubyen sou paj Pierre Wadson nan oubyen ou kapab al vote l tou. sou FC Metz pou li menm li kapab ranpòte, ou pa ap depanse, sof yon ti megabay ou ap depanse pou kapab al pote mesye sa pou l kapab ranpòte pri meyè jwè de 2 nan chanpyona Frans de foutbòl la, sitou pou ekip FC Metz. A lechèl entènasyonal nou te pale de dosye Paris Saint-Germain yo menm ap depi apre Messi anonse depa li, yo menm kap pèdi abòne swa sou Instagram oubyen sou kont. Yahoo yo. Nou te pale de Neymar li menm ki manifeste pou l ta dezi li pou l ta retounen anndan ekip FC Barcelone nan ankò menm si Xavi li menm ki pa wè twòp bagay ankò anndan mesye sa nap pale de Neymar Junior. Genyen Paris Saint Germain ki nan vizè la pou ta fè vini mesye sa ki se Marcus Thuram menm si gen plizyè jwè. yo menm e tankou gen plizyè ekip tankou Inter de Milan, l'AC Milan yo menm kap veye jwè lan de prè. Nou tap pale ankò de Lionel Andres Messi ki siyen definitivman avèk ekip Inter Miami an. Avan Messi. Biyè te konn vann 29 dola pou kwè li la biyè ap vann yon afè de 477 dola pou rantre nan match Inter Miami. Se tout enfòmasyon sa yo ak anpil lòt ki te fè la une de l'actualité nan jounal lan pou jodi an. Moun ou tap tande a pa lòt ke Pierre Wadson Surnommé Wood. M te kontan avèk nou jodi a pou pase yon trè bèl Emisyon e yon trè bon emisyon avèk nou e kanta mwen menm nap retwouvem demen si Dye ve nan menm lè an ki pral ki se 2 jè pil depil fè lè sa babay tout moun randevou demen.